Bonjou Bonswa tout moun Vwa a pa tèlman bon Se jous si m gon grip k ap fatige m Men Sa pa enpeche m defann komin mwen Lè m wè enterè komin Jenrabèl menase Mesye banm di nou bagay Eske nou santi nou alèz Jan Jan katèl majistra sa fonksyone nan komin nan. Eske nou santi nou byen? Eske nou santi nou nan po nou? Jan katèl majistra sa a fonksyone. Eske tèlman katèl majistra ki la a bay rezilta? Eske tèlman bouk Jirabèl pwòp? Eske tèlman tout biwo leta ap fonksyone? Eske tèlman enfwastrikti yo nou pa gen pwoblèm sa yo nan komin Jan-Rabèl? Pase chak fwa m wè vin gen pou yo fon nou, pou yo chanje nou, pou yo fon nouvo katèl nan komin Jan-Rabèl, gon moun ki kanpe an kwa. M ta renmen konn poukisa. Yo di yo pap nome moun Pola. Poze! Paske genyen youn nan moun ou bay yo ki pa gen kalifikasyon pou tit la. Ret poze! Ret poze frero! Bay komin nan yon chans mesye! Majistra prensipal la Lèzetazini li te pati nan Biden. L ap touche e l ap dirije komin nan pa WhatsApp. Il est li tan plen vendyèm si pou bagay sa yo fini. Yon pakèt san kou pyo kanba, yon pakèt kolòn vètebral, yon pakèt vòlè ki nan komin nan mesye, nan anba a nan majistra a. Jobert pa gen sa rele majistra, pa gen premye pa gen dezyèm, m pa menm konnen gen 3, pa gen bagay sa yo bèèb. Moun ki anba yo se 2 fantom yo ye, se fotokopi. Li lè li tan mesye, bay komin yon chans non pou l viv mesye. Bay komin Jean Abel. On chans non mesye. Nou fè komin nan mal wi mesye. Lè nou kanpe an kwa pou yo pou se moun pa nou k pou pase. Alòske yo di nou moun sa mesye li pa li pa gen kalifikasyon vre. Menm si l itil nou nan politik. Men moun s mesye. Gade eta wout la non. Menm si wout la lòt semèn nan m konnen y ap met men nan wout la. Wout Jirabèl Pòdepè a. Paske m te gentan anonse ke gen yon lo materyèl ki te kite Pòtoprens pou te antre nan depatman an, espesyalman pou wout Jan Rabèl Pòdepè a. M te gentan bay enfo a. Pase m te gentan yon pakèt lòt moun nan komin Jan Rabèl ki t ap voye moute, e enjenyè Angelo vòlè lajan, m pa t okipe moun sa yo. Paske mwen menm, le devwa mwen menm al chache enfòmasyon. M al fouye zo nan kalalou pou m konn ki sa bagay la te ye. E lè m jwenn ki sa bagay la te ye, lè m al chache zo nan kalalou, mwen wè yo pa t ko te ka mete men nan wout Janrabèl la paske anplè wout la, gravite wout la, yo ta bezwen de materyèl. E materyèl sa te gen nan materyèl ki la, men yo te gen pwoblèm kawotchou. Yo te gen pwoblèm lwil. Yo te gen pwoblèm batri. Kounye a enjenyè Angelo fin rezoud sa. N a pral wè trè byento. Wout la yo pral met men. Men son wout kap ki yon lon dire. Wout la ka dire 3 zan ou 4 ran. Ou pou plis tou. Pa mande m plis detay. Pou le moman se pa sa ki enterese m. Se rive fè bouk Janrabèl dote yon nouvo katèl majistra. Pase san flanch ou kanp nèg kanba yo, yon pakèt vòlè yo ye nèg sa pa itil komin nan anyen. Kisa katèl majistra sa fè? Ki sa l fè de konkrè? Ki nouvo pwojè l kreye? Ki nouvo lekòl, lise? Ki sa l inove nan bouk la? Ki sa l pote an plis pou bouk la? Pou nou vle l, nou vle kenbe yo toujou. Kòm nou di yo pa vle pran moun pa nou, ann kenbe sa yo. Ann kenbe ranblè sa yo. Mesye, se yon serye nan komin nan mesye. M toujou di sa gen jèn ki kapab nan komin nan. Ann ba yo chans. Mwen afè majistra komin nan pa entèrese m. Politik bay kou majistra e depite la pa entèrese m. Men m la pou komin nan ka rale yon souf. Li lè li tan pou komin Jan Rabèl rale on souf mesye. Se pou sa map batay. M pwal fouye zo nan kalalou. E trè byento, depi m wè nèg sa yo kanpe an kwa toujou pou katèl sa nan tèt meri Jan Rabèl, katèl san koupyon sa, katèl ranyon sa k anba a. Mwen menm pèsonèl map vin di men ki ti kolòn nèg ki kanpe dèyè l. M pa pè nou. E m ka batay a nou tout.